Bon bagay Mana epi m ta pral mande w aprè anons lan yè a kòman feedback lan ye pou nou e mwen wè sa e nan pil fowòm gen anpil moun kap pale de sa youn nan bagay ki yon ti kras enterese m m te di Carel sa yè ti Neylie te gen emisyon ansanm avè l se sitou anpil fwa lè gon pwogram konsa kap fèt nan biznis mizik lan ou pa jwenn anpil moun an di pa egzanp atis ki pat nan line up yo pataje kontni an oubyen m pap vle di andose piblikman non Mwen santi yè gen plizyè atis non sèlman ki kòmante, ki pataje, ki pataje e e e e e enfòmasyon oubyen kontni nou poste a, èske se yon travay nou menm nan ekip lan nou te fè ou di mwens se jis atis yo santi se koz biznis lan li ye yon jou yo ka petèt gon gon gon nivo nan yo ka petèt fè yon aktivite nan nivo sa tou ou byen nou pral gen envitasyon de atis nou pral ka fè apade Carimi ki ap nan aktivite a? Non men gen plizyè rezon pou yon moun repost ou byen pale de sa paske an pou egzanp ok Carimi te kraze e Carimi te retounen epi yon ensidan k rive li ka debalanse anpil moun. men pou kapab ou tonbe pou ou leve ban m esplike nou si nou gade tout moun enfliyan ki gen siksè yo kankou de gwo atis kankou de gwo espòtif kankou de milyonè w ap tande yo di w ke avan w fè siksè a w ap la tonbe plizyè fwa ok w ap tonbe fò w releve w tonbe w releve w tonbe w releve w tonbe w releve w pran kou w tonbe w pran kou w tonbe men fò se releve a k fè w pi pi fò. Sa vle di ke lè tout bagay ki rive kay min te kraze nou retounen, lè pou nou retounen an gen covid nou oblije fè bak. Kounye a nou retounen ankò, lè n rive resi ase fè l Pari, gwo ensidan k rive. Kounye a sa kraze bagay la. Kounye a nan dezan nou retounen ankò pou n bagay. Sa vle di ke sa montre ke si w gen pèseverans, si w gen pasyans ou ka rive. Donk m panse ke gen moun ki pa t ap menm pran chans lan. e e paske twòp bagay rive men gen moun ki wè lè nou kenbe konsa malgre tout obstak ke n genyen yo epi nou la nou refèl ankò epi nou kontinye nap batay pou nou refèl sa bay yon ti espwa kounye a kounye a banm di yon bagay nenpòt bagay m gen nan lavim la a banm banm just focus epi pa gad dèyè epi kontinye gad devan donk m panse nou nou li enpòtan pou sa epi nou trè apresye ke moun ki kore nou an ke se atis ke se fanatik ke se tout moun ki kore nou donk e m panse ke jiska prezan e travay la ap byen fèt paske m poko janm sot nan telefòn nan depi lè n anonse. Konprann donk. Ou ede yo nan la vi paske e ou pa ka di m pa ka di w ke depi okòmansman Carimi m te di men sa k ap fèt ann pran yon egzanp lè Carimi te fèk ap lage kòmansman se Tania Guérin ki te manager ki se bèlsè m m te toujou la kòm yon advisor m te toujou la m ap avize yo kisa pou yo fè kisa pou yo pa fè e e bèlsè m nan pa t vrèman gen anpil eksperyans nan management donk m te toujou la pou m kore l nan lan desizyon ke lap fè yo de bagay but you know m pat panse Carimi tap rive kotel ye a lèl te fèk lage m te jis kon on lòt djaz kap lage ou konprann sam di w lan but you know a la long ou wè ke potansyalite kel ka fè kisaw ka fè wap learn biznis an as you go konprann gen de bagay ke nou pat konnen nou vin konnen 10 ans plus tard si n te konnen yo avan imajine w gen de de mizisyen ki 21 22 23 ans kap fon kap fon ti kòb ou konprann kap vwayaje tout kote Ou konprann fi ap mouri pou yo tout kote yo pa gen bil yo pa gen kredi kat yo pa gen anyen donk nou menm nap rejwi tout nèg ap have fun tout nèg ap bagay pandan se tan gen gwo kòb kap fèt gen moun ki milyonè sou carimi san nou menm nou pa milyonè sou carimi ou konprann donk paske nou pat konn biznis lan Nou tèlman te bagay. Donk, by the time nou vin reyalize yon seri de bagay, li gentan twò ta. Men nou a, nou reyajiste, nou refile epi nou rive e, e konprann biznis lan plis kounye an. Donk, fwa sa a, lè n ap fè yon bagay, nou, nou fè l byen. Nou, nou gen avoka nou ki lan mitan bagay la, nou asire nou ke dèpwen gen de egzijans ke nou mande, èske gen, Ou konprann gen de pwomotè yo k pap pran egzijans sa yo, gen de pwomotè ki abitye a egzijans sa yo. Donk, tout bagay sa yo tonbe lan ling nan. Kiyès ki ka fè l, kiyès ki pa ka fè l. Ou konprann sa, nou nan kiyès ki fè l deja, kiyès ki konprann li. Paske bal la pa menm jan ak sa. Gon pakèt lòt bagay ki envòlv. Lan moman la, nou nan reyinyon pou n fè aranjman. chèz yo kijan nap aranje sa e sa fè tikè yo poko poko an vant paske fòn fin konfigire plas la de kijan n vle setup la ki stage la kijan setup la anvan n di ok tikè yo live donk nou gen 3 jou pou n fè sa anvan n rive mèkredi pou tikè yo live donk li pa yon bagay ki senp li pa yon bagay kòmsi map met yon vip la mèt non fò l tout bagay nsync fòk ticket master okouran fò l konnen kijan tikè yo fòk Paske lè moun achte ticket pou l konnen exactement kote bat chita. Donk se pa yon bagay ki fasil, si w pa abitye avè l, ou pap ka ap fè l. Ou konprann sa nou lan? Donk ou pa ka depann de moun, donk fò ou gen yon ansanm de moun ki abitye a sa. Donk e nou fè travay la konnen frè a, m panse ke nou trè e nou trè ankadre avèk yon seri de moun ki fè pati de de de pwojè sa nou pral fè e n panse ke nou pati. E m panse nou nou fè e e nou pati pou n fè yon bon pwojè ki trè siksè.